Bonjou bonswa la famiy mwen salye chak grenn konpatriyòt kap swiv mwen donk an nou tande ansanm avèk mwen repons Jerry ak frè Gab pou pastè Malory e bòs Bens an nou swiv. Bòs Bens, Yon ti kout pale avèk bòs Bens, sa ke n pral di an trè enpòtan. Mwen menm mwen se Jerry, madanm mwen se Bed. Nou menm sou rezo sosyal. Nou pa reyaji menm jan ak tout moun. Nou gen metòd nou, fason ke pou nou reyaji. Pou nou asire nou ke sa ke nou pral di, se egzakteman sa. Yèswa, Bòzmens touye tèt li, rele m nan telefòn, epi li fè 8 minit ap pale avèk mwen kote ke li vle mande yon padon piblik. Men pa tap gen pwoblèm ansanm avèk sa. Sa ki pèmèt ke mwen dakò, se paske se meyè metòd pou m itilize. pou m konn kiyès misye ye totalman. Pafwa ou kapab pale ou de yon moun, yo kapab di ou men kisa moun nan fè. Men gon pawòl ki di, saj la tande. Lè saj la tande an se pa pou l ka tande pou l obeyi ak sa pou w di, men tande pou l ka konn kiyès ou ye. Se lè w pale, m ap konn vrè vizaj ou. Sensèman, se premye fwa m wè ke demon tounen moun. Se premwe fwa ke m wè dyab tounen moun. E mwen dekouvri l. Nan Boss Benz. Eske w konnen pi gwo bi misye se kreye se kreye yon dezakò nan pawòl li. Non sèlman l ofri lajan, depi anba live mwen l ap di eske m gen zèl. Li rele nou, fè gwo pwomès, fè konnen l se gwo moun e li menm li gen gwo moun avèk li e l teknikman. Li pale pou fè konnen ke se Bondye ki voye l sou nou menm paske gon misyon, gon bagay ke n pral fè. E fason ke l ap pale a, epi tou vann frè Gab mal. Mon chè, sa vrèman tris. Èske w konnen mo demon avèk mons lan, se lòm ki envante l pou yo ka montre w ke gon èt ki siperyè ki fè plis mal ke yo menm? Men non. Lè ke w ap pale de yon demon, ki atribi demon gen ladan l ke lòm pa fè? Lè wap pale don monstre, kisa monstre lan fè? Dim kisa lòm fè k pa monstriye? Kisak pwouve ke demon pi mechan ke lòm? Ou rann kont vrèman vre, se lòm ankò k demon an. Se tris, sa frè Gab gen avè w, sa l fè w? Dènyeman wap gade yon, e talè m sot ap gade yon videyo kote ke w ap pile chèn ou nan kou, bleng bleng ou, linèt ou, wap atake yon jèn konsa pou w detui l. Ou sèlman ap gade, ou wè ke. Nou 2 koup sa ansanm kapab pwodwi gwo bagay, briye, enpakte. E pou ou kite, se pa yon kesyon de dyab. Antanke demon ou parèt pou detwi yon bagay konsa. Mwen vin di w Bòdz Benz klè, lajan pa achte nou menn. E kolaborasyon lanmou nou gen avèk frè Gab madanm ni se yon bagay ki fèt natirèlman. Pa panse ke Djebed nan konsèy se negosyasyon lajan. Men non, se lanmou ki konekte nou, paske nou gen yon misyon. Kanta pou w ap ofri lajan ou gen moun dèyè w sesi sela, si se sa n t ap chèche, e pa moun tankou ke n t ap pran, paske n t ap pè pou imaj nou. Men mwen dekouvri lakay ou Boss Benz, ou mechan anpil man. Ou mechan anpil. Se sa k fè ke, si tout fwa ke w ta vle demanti sa ke m di an, ou kapab toujou di m vin a prèv. M ap vin a prèv kote ke ou ofri m lajan. Ou ofri m opòtinite. Ou ofri m relasyon. Mwen menm ansanm avèk madanm mwen. E se teknik sa ke nou menm nou t ap itilize tout lè n ba w lese pase a. Anpil moun, Dje ou pran Boys Vens nan layf ou men non. Ou pa dwe nayif lavi. Emosyon pa dwe fè w pa konn kijan pou w itilize teknik. Fòk nou te gen ase prèv nan men nou, ase agiman pou nou pwouve piblik lan ke w an don pouri chanpyon. Se premye fwa m pale ak yon moun Pou m pa mande madanm mwen. Depi maten ki jan m ye bèt?
Sombre. Eske m ko manje la? Non. M poko manje? Se premye fwa sa rive m. Paske m gon enèji ki tèlman negatif. E an plis de sa se non Bondye ke w ap stil itilize pou moutre se Bondye. Lè ke m ap pale avèk ou m ap di ou Boss Vens, men si se Bondye ki vle w, poukisa padon an pa ka vini anvan? Poukisa w pa ka fè yon padon jeneral? E gen yon kote ke m fè w konprann, konnen ke mwen lwayal. Lè ke m wè lè m zanmi yon moun, Se zanmi m zanmi l. Ti ti makak ti òf sa pa fè n pè brother. Ok afè bagay ou menm ou menm kiyès ou ye pou ap ofri m pati politik. Wap vin non sèlman nan live la ou di majistra sa k gen la epi nan nan nan lè ke nap pale ou t wè m te di w majistra m pa konn poukisa ke m di men Bondye konn sa ke lap fè monchè m gen moun dèyè pa pa gan k di w ou se wè sa. Si Jerry bet pat genyenl nou tap gentan dewoute deja. Nou te ka pi lwen wi, men nou tap vann yon lòt imaj. Ou wè sa ke nap vann sou rezo sosyal la chanpyon.
Li son konviksyon nou stabilize n emosyonèlman, n stabilize n nan chwa n. E wap wè nou pa moun kap kouri kolabore pasi pala avèk moun. Lè ke w wè mwen avèk e e e e boul grenn mwen konekte ki se frè Gab, Sa son bagay ki fèt natirèlman. Pa gen moun kap vin kraze, kreye divèsyon brother. Men Boss Benz, m te kite w. Ou panse ke wap fè sa w vle pandan se tan wap fè sa m vle. Ou panse ke w pral manipile m, mwen manipile w jan ke m vle. Yon fason pou m montre piblik lan kijan w mechan. Misye mechan. Sensèman, sensèman, ou pa ta sipoze moun ki menm gen yon kont rezo sosyal. Se paske Ayisyen tolere w. Paske w son destriktè menn. Ou viv de mal ou nouri de san ou tankou vanpi bòdè Sa yon moun fòw Kisal fòw pou vle detwil konsa Kisa lòt fòw Vrèman vre si w te gen yon kè kap mande padon se pa mwen w tap vin mande padon Ou gen twòp moun ou fè mal Notre frère Frè Luckson ou fèl mal Frè Gab ou fèl mal Men non E lè w panse ke w pral itilize nou kòm yon pon pou w lave tèt ou, ou pran nan cho. Pase pandan m yon komedyen, m itilize sa. Moun ki konnen m, konnen m son stratèj. Vizaj nou, ka wè vizaj nou parèt inosan. Men m konn sa n ap regle.
Nou konn kiyès nou ye. E m te di frè m, frè Gab, ret tèt frèt, m konn sa m ap jere. E m gen ase prèv, ase agiman, ke ou ofri nou kòb pou nou divize avèk frè Gab. Ou ofri nou lajan, ou ofri nou opòtinite pou nou rayi frè Gab. On konprann ke se ou menm Bondye met sou wout nou. Tèt ou gèlè pa dwat. Nou gen ase konpreyansyon. E sèvitè Bondye n ye. Bondye gentan mete nou sou wout nou. M pa di Bondye pa ka voye yon lòt moun non. Men Bondye ban nou kapasite pou n fè tout sa n sipoze fè.
Bosmens, m konseye w brother. Repanti menn. Sa w ap fè a pa bon menn. M pa konn sa w ye. Ou ka ret yon bon maton wè w gangan menn. Paske w chèche twòp bagay menn. E m ap tou pwofite sali pastè Malory. pa gen pwoblèm petèt se levanjil ke wap preche men lè ke w jwenn jan de sitiyasyon sa yo sitou de seri de nèg sa yo entegre w ladann ki se Bòz Benz mon chè sa w fè ou ka pa rann kont sa w fè a men li vin parèt trè mal paske Bòz Benz pap eseye preche levanjil li sèlman rayi yon moun li sèlman ap eseye detwi frè Gab se se se se se lide a sa imajine w moute nan live pou w fè konprann ke se pat anyen. Eske sa ke m pa ka dil peche, m pa ka dil pa peche. Men men an menm video ankò ou fè konnen ke li pa bon. Se pou moutre w ke se ke ou rayi l. Se pa yon kesyon ou vin mande Jeribed padon, ou fin fè l puiske n te la, ou itilize yon strateji ou re, ou santi ke nou pa ta sipoze nan moun ou bezwen detwi an. Kounye a ou di konsa ou pral fè yon bagay pesonèl avèk nou menm. Nou menm ki gen may, nou louvri pòt la ba ou epi tout moun, he tèl bagay, men non! Pyeje n ap pyeje w e nou pyeje w chanpyon. Ou pran nan pyèj la, nou gen prèv. Nou ka poko vle vin avèk prèv. Men si w gen kran, si w santi ke ou pa t eseye tante nou avèk lajan pou nou trayi frè Gab, pou nou trayi madanm ni, pou nou trayi kolaborasyon, pou moutre w ka ofri nou plis ke sa Bondye ofri nou ansanm avèk koup sila, vin demanti m. E kounye a w ap mande m prèv la? Mwen menm, m ap parèt avèk prèv la pou m di men kibò men kibò. Guys, mwen se yon komedyen. Mwen la poum fè nou ri. Men nou pa egare. Frè Gab chanpyon, mwen renmen w anpil. Se sa Fort ap eseye fè pou l pyeje misye, pou l kwense misye. Piblik la, Ayisyen, jenès la. Buzzman. Wè lè misye ap kanpe l ap di moun se danje konsè, kansè, se sa ke l di a l eksprime menn. Se sa k anndan misye a l eksprime. Li pa ka di otreman ke sa. Ou konprann? Se sa, se sa panse w ba w. Ya, se sa, se lik sa. Se sa k anndan w. E mwen menm si m te gen pouvwa, si m te gen pouvwa m pou m te kapab efase w sou rezo sosyal m ta fè l. Ou konn poukisa? Moun pa konn mechan konsa. Premye fwa m wè dyab tounen moun. Premye fwa m wè demon transfòme an moun. Kisa frè a fè w? Malgre ke mwen di poukisa w ap mande padon ou pa ka mande yon padon avèk frè Gab? Poukisa ou pa ka fè yon padon piblik? Se pa sa k enterese. Non monchè, pa nan frè Gab ankò monchè. E nou de a nou gen yon, nou gen yon bagay monchè. Mwen menm ou wè la, mwen menm ou wè la, m gen emisyon tèl kote. Mwen menm ou wè la, m ka tèl bagay, m ka tèl bagay. Yow! Ti bagay sa pa ebranle nou non menn. E pa ou k mennen nou la non frè. Pa fè sa, pa jwe avèk nou Boss Bens. Monchè, dezole menn, ou te ka pa t panse ke m te gen tout kapasite sa pou m jwe jwèt sa avèk ou. Men m fè w panse ke w ap fè sa w vle pandan se tan w ap fè m sa w vle. M ap fè w fè sa m vle. Pandan w vin nan live la w ap tèl bagay, w ap voye moun vin voye ti kado. Non monchè, teyat, ou wè m pwopòz ti rilaks mwen m ap ri, m pa ri vre.
M konn kijan m pral pran w. Jezikri bay l ansanm avèk nou, spesyalman Pastè Malory Laurent.
Mwen salye w dan le presye non de Jezikri. M espere ke w anfòm ou menm avèk madanm ou, pitit ou e tout ministè w. Mwen felisite w pou gwo travay w ap fè nan kominote evanjelik lan nan dyaspora a. Suit ansanm avèk deklarasyon, non pa sèlman deklarasyon, yon predikasyon kote pran tan w, kote lapriyè pou te kapab prepare. Mwen wè ke mwen menm ansanm avèk tout ekip mwen ou te endekse ke konsè ke nou sot fè a, li son bagay radòt, li son bagay fatra, li son bagay satanik. Premyèman, Pastè Malory, ou gen plis saj pase m. Yo te aprann mwen pou m te respekte pi gran pase m. Dezyèmman, o nivo ministeryèl ou son ansyen pase m. Mwen pa ka vin la pou m vin pale nenpòt jan ansanm avèk ou pou m vin parèt swa ap korije kay ou. Pastè Malory, menm jan ekip medyatik ou on lè ki te kontakte m pa konnen si e pou entèvyou, m panse ke si sa te fèt tou, Pou m ta wè ekip ou oubyen ou menm, sa t ap vrèman fè m santi m byen pou m ta wè w aplike Matye 18, vèsè 15 ansanm avè m ki di ke si frè w la peche, rele l a de. Li di pi ba ankò, Jwenn avèk legliz li, si l pa vle tande w. Twazyèmman, li di ke konsidere l tankou yon payen. Men domaj, youn nan vèsè sa yo pa t aplike pou mwen menm. Mwen m ansanm avèk madanm mwen, nou gen 6 lane edmi maryaj. Nou pral gen 7 an 16 novanm 2026 la a si Bondye vle. Nou gen 3 timoun, nou gen Djeribèd ki son koup egzanplè, 2 jèn k ap fè anpil efò. Nou te envite yo nan pwogram nan, nan yon mizik ke n fè k rele Ti Doudou pou n te valorize maryaj, ki di depi apre n fin fonde yon fwaye, n ap milite nenpòt jan sa ye. Jiska lamò nou rete mare pou n al viv sa Jezikri prepare. Pastè Malory m panse ke w sou rezo a paske gon lè m te wè w t ap preche w te di m p ap pale pou Guetty Seven pa koupe m. Pastè m panse ke w wè jan maryaj la pase anba pye. M panse ke w wè jan jèn nou yo pa kwè nan sa ankò. Mwen menm ansanm avèk madanm mwen n te deside fè yon ti danse. Ou konnen dèfwa, emosyon, sansasyon, vibe, li pase. Se pa t yon bagay ki te vrèman prepare, m te danse avè l. Men sepandan, pastè, trete konsè la de radòt, pandan gen twa moun k aksepte Kris. Yo pa di w sa yo? On konsè ki dire prèske sizè de tan, ou wè kenz segond ou trete l de fatra, pandan ke n gen de jèn, nou gen de pastè k te la, nou gen de zentèlektyèl ki te la, nou gen anpil moun sivilize k te la. Ou pa ka trete l de bagay fatra, de bagay satanik. Pastè malore, M pa konnen si ekip ou te rapòte w tou, nan menm konsè sa k t ap fèt Senmak la, te gen nèf moun ki te aksepte Jezikri. M pa di ke mwen m ansanm avèk madanm mwen, nou p ap danse ankò. Mwen m ansanm avèk Jeribèd, nou p ap danse ankò. Men n ap evite eskandal. Labib di sipòte lèfèb, n ap sipòte sa k pi fèb yo. Se pa t yon bagay ki te planifye, men l fèt. Men, pandan tout tan sa m nan sektè a, m pa kwè yon fwa m te resevwa yon konpliman oubyen yon mo dankourajman antanke yon jèn k ap fè anpil efò anndan milye evanjelik la. Antanke yon jèn ou pa janm tande ap pale, jan m renmen wè nou ap pale n ap di mizisyen tonbe nan fanm, mizisyen vagabon, ou pa janm tande non m avèk anpil fanm. E gason m ye. Men gen jèn k ap fè anpil efò. Poukisa? Se sa ki parèt on ti jan dwòl pou nou oubyen nou jije negatif la, nou gentan pran mikwo pou n ta vin krisifye. M toujou di sa, legliz se sèl lame, depi on sòlda tonbe, nou menm ankò n ap fin tire l. Kounye a pastè Malory m gen kèlke kesyon ke m pral poze w, cheri w mèt ale. Pastè Malory, m gen kèlke kesyon, silvouplè fè m favè a, reponn mwen yo. Premye kesyon ki genyen, m te tande w t ap pale de Jezabèl, paske madanm mwen la m on ti jan endekse, e depi madanm mwen on kote, mwen menm m prè pou m defann li. M te tande w tap pale de Jezabèl ou te di ke anndan yo sal. Pastè, si yon gode sal, nou met dlo ladann, èske dlo a pap sal tou? Poukisa moun sa yo nap trete de Jezabèl sa yo, lè yo sòti mizik yo, nou chante yo sou chè legliz e n mete adorasyon sou youtube nou monetize l, sa pa ipokrizi? Poukisa m wè nou pale de fo cheve, lè menm moun sa ki gen fo cheve a bay ofrand lan n pran l? Dezyèm pwen, m wè tout jouman nou, nou di moun payen nou di yo monden. Poukisa lè nou met zèl la, nou pa di payen pa voye kòb? Gon pwoblèm. Twazyèm kesyon pastè Malory, reponn mwen sa, n ap joure tout moun payen, poukisa chak fen dane m wè s on jwa e tankou s on fyète paske n al fè travèse nou nan Barclays Center? M pa kwè pou on kretyen l ye non. Gen anpil vye konsè ki fèt ladann tou wi, bagay satanik wi. Sa pa ipokrizi? Dènye mwa m te tande w t ap pale de atis k ap mande kòb pou yo vin adore legliz yo. Non, dimanch maten rete pou le Seigneur. Men sepandan, on atis kapab fè on konsè, paske fò atis la viv, fò atis la met rad sou li. Menm nou menm ankò si l vin nenpòt jan, n ap krisifye l paske l toujou met menm rad la. Si l vin legliz la san deyodoran, n ap kritike l paske l santi fò. Paske tout pale yo. Nap di atis pa gen dwa ap jwe pou kòb men tandiske la bib ki è la pawòl de Dye nou vann li nou vann chan desperans nou vann lwil nou vann sak nou vann menm mayo avèk vèsè biblik men sepandan atis la nou vlel vini nan legliz lan dimanch jus poun kapab bal on ofrann 200 dola 150 dola epi apre lè sèvis lè ofrann fin bay nou moute gran machin nou nou pran madanm nan nou pran pitit nou nal nan gran mezon nou epi atis sa li menm menm avyon dèfwa poul retounen lakay li son pwoblèm en en. M twouve gon pwoblèm. Mwen ansanm avèk madanm mwen, nou pran leson an. Se paske n te wè w te konn bo sou chè, m panse ke m te ka fè ti plezi tou. Men sa p ap repwodui ankò. Li lè li tan pou nou konnen ke gen jèn k ap fè efò. Gen de jèn kretyen ki kole sou Bondye. Gen de jèn pastè. Gen de jèn pwofèt. Gen de jèn doktè. Gen de jèn apot. Gen de jèn evanjelis. Lajenès, se tan pa nou. Paske l ekri nan Jowèl 3. Pou jèn ou on dè vizyon. Vizyon dènye tan an. Li nan men lajenès. E tout moun ki pa dakò. W ap kanpe anfas Labib. Paske lajenès, tan an rive. Jezikri ap retounen. Bondye beni.